Bonjou bonswa la fami se avèk anpil plezi Nazer officiel show kontan rantre lakay ou jodi a la nou avèk yon lòt jèn atis e sou rezo a se li nan radyo a se li tout kote nèt se misye a nou avèk L-one nou pral fè yon ti brèf rale tou kout sou dosye vi atistik li vi nòmal li epi eprèv epi bon moman avèk move moman tou li pase nan karyè atistik li donk L-one. Se yon plezi pou m gen w sou plato Nazer Officiel Show bro. Mwen menm tou se yon plezi pou m ansanm avè nou so nou pral pale anpil koze la. E anfèt El One Man ou Leogane se pou la premyè fwa pa vre menm? Non sa fè dezyèm fwa. Dezyèm fwa ou te jwe premye fwa nan ki lane menm? Sa ka gen anviwon 2 zan. Mwen te jwe nan menm klèb la ankò.
Juventud? Yeah but aswè a m panse se pral yon bagay extraordinaire yeah. Ok El One Man e kiyès ki El One nan an gwo menn? Paske anpil moun ap wè El One sou rezo a, tande El One, renmen mizik El One. Men an vrè yo pa konn kiyès ki L-Ron nan. Kiyès ki L-Ron nan an vrè menm? Bon, sa m ka di, L-Ron se yon jèn atis k ap evolye nan mache ayisyen an, nan mache mizikal la pi presizeman. M panse nou nan ventèn nou. N ap avanse nòmal, n ap fè mizik. Ok, se mizik nou fè, san pou san mizik. N ap kontinye fè bagay yo epi, men nou. Ok, L-Ron e. Kòman w te santi w menn? Ak ki santiman? Kòman monte d'adrenaline nan te ye menn? Epi lè w te vin wè ke ou te viral sou rezo sosyo a menn? Ah monchè, bagay yo tèlman fèt, e kòmsi m ta di w step by step. Pou pou m pi klè avè w, nou kòmanse nan freestyle. Premye kote m pral pran entènèt la se nan freestyle, sou ti videyo m te fè. nan sky fm map tou big up art squad tripotay rasta ok epi voup m leve nan demen maten m wè m viral sou entènèt la moun ap ekrim agoch adwat bon tout lè sa fin fèt la m tou pè paske m pè pou moun m tap freestyle yo pa anfas mwen lè sa m timoun ou konprann epi nou kontinye travay. Ok men depi ki lane menn ou te pran direksyon mizikal ayisyèn nan menn depi ki ane ou te kòmanse ou te di konsa tèt kèt L1 ap yon chantè menn. Bon, m ka di depi lè m ap grandi, m ap grandi a tout pasyon an nan mwen. M ap grandi avèk pasyon an nan mwen. So, men se an 2018 mwen kòmanse pral freestyle nan Sky, desann epi m ka di se la m start karyè m, ok. Men m ka di m vrèman start yon karyè pwofesyonèl kòmsi moun kòmanse konnen m, kòmanse pran bagay o serye se an 2020. 2020? Yeah.
Ok, L1. Yo te bal fè premye it mwen, ou konprann? Ok, L1 pa t yon moun ki te kòmanse legliz pa rapò avèk lè w jwe avèk lòt atis yo? Yeah, m grandi legliz. M grandi legliz.
Ou te kòmanse chante nan koral? Nan koral, nòmal, yeah. Men kòman fè tout atis ki fè it, nan moman la, tout te nan koral? Èske kounya la, èske m oblije al nan koral la tou menm? Ah, gèlè, gèlè paske n te gentan bay Bondye premye love la, Bondye beni nou. Bondye nou menm, a la sòsyè a. Alèz. Ok men, kisa k te pouse w pran direksyon sila menm? Ah monchè m gon bagay mwen m gon bagay mwen grandi avèl nan mwen se fè sa w renmen avèk fè sa w ka fè so m renmen mizik e m santi m ka fè mizik e tout moun aksepte ke m fè l byen so nou avantire nou ladann. Èske o kòmansman menn ou pat konn anvi bay vag menn pa rapò avèk move moman, difikilte polis pwojekte sou ou tou? Sa poko janm rive m sa poko janm janm janm rive m ok paske m gon m gon sètitid ki ekstraòdinè. Ou konprann? M te toujou sèten ke m gen pou m pase. Jiska prezan, se travay n ap travay, nou poko rive, paske kote n vize a lwen anpil. N ap avanse, ou konprann? Èske mizik se tout sa L-one gen nan djakout li?
Bon, m ka di, yes, nou te kòmanse etidye, san ke m pa bezwen di ki sa, nou te fè yon ti kanpe, paske m te bay mizik lan san pou san. Jiska prezan se li m fè, ou konprann? Se mizik nou fè nèt, san pou san mizik. Si L-one pat on mizisyen, si L-one pat on chantè, nan ki lòt branch nou tap jwenn bèl nanm sila? A m panse, m panse, m renmen psikoloji anpil, nou te ka gen yon gran psikològ avè nou, epi m ka di L-one, L-one te kòman, L-one, L-one, L-one, L-one te ka yon tayè tou paske m grandi nan sa, yon tayè pwofesyonèl poukwa pa. Èske lè w ap pale de tayè pwofesyonèl la, èske nan haute couture? Monchè m pa debute nan sa men si m te vle pran li pase m son moun tout sa map fè m vle fè l byen mwen tap make sure mwen fè haute couture. Ok, èske se ou menm ki ekri e fè aranjman mizikal nan tout mizik ou yo nèt? Yeah, jiskaprezan mwen ki ekri tout mizik mwen nèt, nèt nèt nèt nèt. Ok, nan tout mizik ke w ekri ki mizik a chak fwa ke lap jwe menm si w pa anvi chante kanmenm fò w fredone l nan kè w? Yeah!
Bon m pap ba w manti konnen de jou an jou map fanatik tèt mwen plis man. Selman mizik se mwen li vle a. Premye mizik mwen gol la. Mwen jazz ba nou pati kote dlo an rive ladan nan ou anvi ou anvi. Mwen talè e paske chak mizik mwen fè mwen vin gon yon lanmou pou li yon lanmou spesyal pou li menm gon mizik ke mwen gon respè total ke mizik sa vle di anpil pou mwen nan lavim paske se mizik sa fè tout moun konnen men li k dekole m se se mwen li vle se mwen li vle. Men se li k fè m konprann ke moun pa konn ri sèlman pou vanite yeah
Ann kite rès la pou Juventud Night Club paske m gentan konnen ke ti medam yo pral devan band nan la aprè m dechire Elwood kanmenm Ok
Èske o kòmansman ou pa t konn resevwa èd ki te konn pèmèt ou fè avan? Monchè lè m fèk kòmanse m ka di premye sipò yo soti nan antouraj mwen se zanmi m. Bon mwen se frèm e gon frè la m vle m vle toujou rekonesan anvè misye nan tout lavim nèt se sajès nèt ale se nèg ki kwazem sou entènèt la sèl poko janm sèl pot ko janm rankontrem ki banm yon love kòm gran dizan enkondisyonèl ou konprann san pou san love san san pap tann anyen an retou e jiska prezan. Nap fè sur ke sajès vin di pa di sa. Yeah map kontan sa anpil sa se frèm sa e papam e ke nenpòt sak ta rive a tou. pa ta menm janm gen pwoblèm a misye paske se premye nèg ki banm sipò ou konprann. Ok ki pi bon moman men L-won viv nan karyè atistik li pa nan vi pèsonèl li non. Ah m ka di premye premye premye premye bèl moman m san se lè m wè m se lè m lage premye mizik mwen epi m wè tout moun ap chante moun ap rele m a goch a dwat nan bouch tout moun la epi sa se yon bagay mwen tap tann anpil lè m fèk kòmanse tout rèv mwen pou m te gon mizik lè map jwel tout moun ka chante lèm fin genl kounya m fin bezwen 2 m fin bezwen 3 wè kounya la m bezwen m gen 50 100 ou konprann anpil moun sou rezo a men yo konnen L-one L-one bèl ti vwa tout bagay men ki vrè non L-one ah non m se Lozier one Jeff Lozier one Jeff yeah ok eske nan ki dat Lozier te pran nesans ah pa L-one non paske L-one pran nesans ok Lozier Lozier Lozier pran nesans yon 30 mai. On 30 me. 30 me.
La 7. On 30 me epi ya chèche rès la nan pati ventèn yo. Yeah, nan pati ventèn yo. Ok. E ventèn pa pa twò gwo pye non. Ti pye nòmal. Antre 23, 24. Yeah, 25 tou. Ok.
Ok e kòman paran Losie te rele? Ah, manman m rele, m ka di, manman m rele Loranie Saint Louis. Papa m rele Ulrick Losie. Ulrick Lozier.
Yeah. Ok bro.
Nou pratikman ap fè yon bèl avans nan show a man. Nou pratikman ap fè yon bèl avans. E èske okòmansman man, ou pat konn jwenn de pwomotè foulay ki konn rele w pou yon pwogram, apre sa lè w ap chèche yo lè pwogram fini ou pa jwenn yo? Oh sa rive m, sa rive m deja. Men lè sa te rive m nan, se kòmanse m t ap kòmanse. M ka di m te nan stad aprantisaj la. Jiska prezan n ap aprann paske lavi a e sa l ye. men lè sa nou te vrèman debutan, nou te yon debutan total, nou te, nou jwenn sa anpil, moun kap fèn fo pwomès tou, ou konprann, e se sa tou ki aprann mwen poum pa ret tann pèsòn, menm ke w pwomèt mwen yon bagay la, travay m genm fè m ap kontinye fèl, si w vle rejwenn mwen wa rejwenn mwen, ou konprann, se konsa m konprann bagay yo. Ki pi bon moman L-one viv nan karyè atistik li? Yon moman a chak fwa l panse l li ri, li di kèt m sipoze travay plis poum viv pi bèl moman toujou. Ah lèm wè fanm akseptem kòm kòmsi. fanmim vin gwo fanatik mwen yap mandem. Ok, son bagay ki trè difisil wi. Yeah, paske lèm kòmanse ou konnen jèn gason, lè sa m fèk ap fè cheve, pèse zòrèy, tout moun ki antouraj, ki nan antouraj ou, pou paran w li fèk fon pèt la, ou konprann sa, li pèdi misye, li pèdi misye. So, paran m potko vle aksepte sa, but kounya la, m panse se pi gwo fyète paran m, ou konprann. Yeah fanmi m renmen m anpil e m renmen yo anpil tou. Yon move moman ke ou viv nan milye atistik la, yon moman a chak fwa ke ou panse l, ou di kèt, m pa ta sipoze reviv li ankò. Eske m pa gen plizyè, men gen youn, se te lè m te fin fè Se Mwen Li Vle, lè m shoot premye videyo a, yon bon premye videyo m fè, mwen te jwenn yon sponsò, m pran tout kòb la m lage nan videyo a epi lè videyo a fini li pa ok, videyo a pa bon, nou bezwen kontinye l nou pa ka jwenn modèl la, sa vle di m vin pèdi tout bagay sa yo, lè sa m te nan yon moman m ap poze tèt mwen kesyon, Eske se mizik mwen ta dwe fè? Kisak pase? M santi tout bagay kont mwen. Ou vin met tèt ou an kesyon.
An kesyon. But a la fen David jwenn yon pòt de sòti. Nou refè video a epi vwal. Anfèt m te reyalize yon show deja avèk youn nan konfrè atis ou. Youn nan nèg ki toujou ap pale de ou ki se Teddy Hashtag. Teddy sa e frèm.
Frèm frèm. Sèlman nan menm vant nou pa soti. Ok. Fò ti pataje menn nivo amitye sa menn. Kote rankont sa te fèt menn? Kyèèt, mwen menm ape di kwaze, se premye kote n kwaze se kafou, men tout lè n kwaze se just respè atis a atis. Kote n pral fè yon bon pakou ansanm se, m panse se ane pase, desanm ane pase, m ap sot jwe Jakmèl, epi m t ap jwe Kay Jakmèl, misye t ap jwe Jakmèl, epi lè n fin jwe nan nwit lan misye tèks mwen, misye di m yo n ap mennen, paske nou 2 afiche Jakmèl nou chak pa pwogram nou apa, pwogram nou plen, epi m di bro m ap tou desann wi sa w ap fè, epi nou pran wout lan ansanm. Epi depi lè sa n kòmanse devlope yon amitye, li kòmanse ap bay love, bay respè. So, m toujou ap fè misye konnen l fò, l ap fè m konnen jan m fò tou. Ou konprann? Epi nou kòmanse close nèt, close, close. M vin abite, m vin kite Kafou, m al abite Dèlma, m pi pre misye. N ap wè souvan, ou konprann? Epi n vin kwaze Sendomeng. Nou fè ki moun nou ye, ou konprann? Kounye a la m panse frè m, n ap avanse. Sa e frè m, nèg m renmen anpil, ou konprann? Teddy hashtag Yeah Teddy my boy. Ok man, m konnen ke ou nan milye mizikal la, ou tande anpil mizik, anpil gran atis, anpil bèl tèks osi. Yeah. E ann fè yon top 10 atis maskilen ki plis rive sou ou. Yeah, ni jèn atis ni. Ni jèn ni ansyen. Yo, li plis, li plis ke 10. Si w mande m 10 m ap oblije ba ou l. Yeah, yeah. Paske lè m ap grandi m gen Roody ki make anfans mwen anpil. Roodboy.
Wanito, 2, Humm Kenny, 3, Se nèg m renmen anpil Humm Kyèt, èske m ka bay tout jenerasyon sa la a Teddy, m renmen Teddy anpil 4, Humm Reginald Cangé, 5, Dener, 6, M ka bay rapè tou Yo, ou kapab wi Wendy, 7, M renmen Baky twòp bro, nèg m renmen anpil menn.

Se Rutshelle, Dany Desca, Bedjine, mwen men Fatima tou, Mikael Marabou, oh Frere Chaos,
Tafa, gon jèn demwazèl m apre Santi tou, Chrissy, ah yo anpil bro, yo anpil. N ka bay toujou but n ap site twòp non. Ok men yon atis men nou ta renmen fè yon pwojè avèk li men e otomatikman atis la sou pwojè a men w ap bay 200 pou san nan ou menm nan pwojè sa jis tèlman emosyon avèk santiman ap anvayi w. Kiyès m ka bay? Bòt mwen gen plizyè bòt ou vle m ba yon sèl. Ok ba nou 2 ba nou 2.
Ba nou yon gason yon fi. Ok.
Aw kòm ou di m ba yon sèl m oblije ba yon sèl la. Kenny se yon nan nèg mwen renmen anpil
e ki apresye m tou l jis fè m konprann sa. E Kenny di ke nan yon show ke m reyalize a Kenny men se yon gran platfòm. Nan yon show ke m reyalize avèk Kenny, Kenny di konsa ke 2025 lan la ou se yon nan moun l ap kolabore avè l.
Ou bout ko gen nouvel sa?
Non, nou pa konfime sa men m toujou konnen m gen moun travay. Men li konfime sa sou plato a. Se yon ti jan m konprann l anpil e mwen m apresye l tou konprann. Ou mande m yon fi. Nenpòt nan medam yo bro. Nenpòt nan medam sou site yo la si m ap fè yon pwojè ansanm avè yo, so m ap kontan. So dezole, lè m ap vin la m pran anpil tan. Yeah man, m konnen pakou yo. Ki moun ou ye?
Ki moun ou ye? Yon kolaborasyon avèk TDH Tag, yon trè bèl tèks. Kote enspirasyon sila sòti? Kiyès ki te ekri? Kiyès ki fè aranjman mizikal tou sa menm? Monchè bro, se pandan m Sendomeng menn kay Skinny PM, Skinny PM respè video maker pa nou, m kwaze a Teddy, Teddy te lòtbò a tou epi Teddy di m, yo, sa w panse menn sou sou EP m nan? M di bro ebyen n ap fè yon bagay. Perfect beat tou nan menm espas la tou e la misye abite, gen studio lòt bò a, n antre nan studio a epi te di jwe yon premye enstrimantal, m di a bro m poko twò santi sa non, m panse n ka nan n chèche toujou, misye jwe yon dezyèm m di bon nou jwenn li bro epi m kòmanse fini San n poko nou poko menm gen nou poko menm mete ki moun nou ye a n jis ap fredone sa. Epi n vin di, Kèt! Ki moun ou ye a bon? Epi n tou kenbe l. Epi nan menm studio a, Pè Sonson, mizik ki fèt san konpetisyon an, patnè, ide pam, ide pa, te di n met ansanm epi n fè gòl la, ou konprann? Yon pwojè k gen anpil anpil lanmou sou li, ou konprann? Aranjman mizikal la fèt antre nou, nou pataje ide, epi fanatik yo apwouve l. Gòl. Ok, nan show sa a, nou toujou jere pou nou fè yon ti pou nou jere yon ti kwiz antre mwen menm avèk atis la pou nou wè o nivo de sistèm mizikal la de 2 atis kiyès ki plis rive sou li. Men chwa ke w fè a se pa paske ke w pa renmen lòt atis la oubyen se pa paske lòt atis la pa bon men w jis fè l Like some skip swa Yeah, yeah, kòmsa Smash or pass Yeah.

Ou wè, n ap kontinye. Yeah. Anpil respè pou Fantom, chapo ba. Papa men. Ou konnen lè m ap grandi ti jèn yo te fou ou konprann. Wendy an son.
Wendy! Yeah.
Ok.
Anie Alerte ou Darline Desca? Humm!
Humm! Les deux.
Ok, se si ou se lajenès men, ou sou rezo a, ou tande epi ou enjoy anpil mizik. Yeah. Mebèl bon yon Clifford Dumé.

A yon sèten epòk, medam sa yo te domine rezo a, tout kote w pase se yo. M gentan wè kiyès wi. Blonde di Ferdinand ou Florence? El luce!
Bon, les deux. Les deux.
Anfèt bro, nou pa rete tan men, nou pa rete tan paske w gen pou w al pèfòme, fòk w al pran ti repoze w. Yeah, yeah bro. E yon mo de remèsiman avèk chak grenn fan ou, chak grenn fan nou ki pral mete ansanm pou pataje videyo sa pou voye l pi devan. So.
M vle remèsye chak grenn fanatik, chak grenn zanmi ki toujou bay sipò yo. M vle remèsye chak grenn zanmi, chak grenn fanatik ki toujou bay sipò nan yon fason oubyen nan yon lòt. San nou, L-One nan pa posib. So m vle nou kontinye ban m atansyon nou, mwen m ap kontinye sòti bèl pwojè pou nou, kontinye travay pou m fè nou plezi, ni zye nou, ni zòrèy nou. pou m fè nou kontinye fyè de mwen so m renmen nou an avanse. Yon mo dankourajman avèk yon jèn ki nan menm milye ansanm avèk ou men ki poko rive o somè. Yeah. Bon sa m toujou di nenpòt jèn ki vle evolye nan nenpòt domèn li ye an. Nenpòt sa w pral fè a premye moun ki pou kwè ladann se ou menm paske se sèl ou ki wè l anndan tèt ou, se sèl ou k ap konprann kisa w vle. Dezyèm bagay ankò. Aprè manman a papa w pèsòn pa dwe sou latè ou konprann mete brenn travay byen travay pwòp epi moun ki pou vini ap vini sak pou vini ap vini ou menm toujou rete konnen w pèsòn pa dwe w anyen sèl ou k pou met brenn ou avanse. Elon, se t yon plezi menn pou m te sèvi w sou platfòm lan. Se t yon plezi frè m, m kontan sa bro. M panse se pa dènye fwa w ye. Si se dènye fwa m e pap dènye fwa. Depi w nan sud la la a n ap la. One love chéri. Laza Officiel Show.